Bon nou pa konn sa nap di. Ey bon mizou bagay. Am nou. Ey sa nou panse de de nèg ki gen 53 zan ki renmen avèk yon ti moun 19 an. Chènènchèp. Li renmen yon ti moun 19 an. Lè sa non lè sa kounya misye kounya m kwè misye gen 56 an ou 58 an. 56, m kwè misye pral gen. An laj misye? Non bat misye ya, misye nan senkantèn li wi. Lè misye te gen 53 zan, tifi a te gen. 19 an? 19 an. Kounye a tifi a gen 23 zan. Sa vle di sa fè misye ki laj? Misye te gen ki laj ou di?
Misye te gen 53.
Tifi a gen?
Kounye a tifi a gen 23 zan. Bèl tan la hein. Misye gen 3 zan pa, sa e 3 zan pase. Li gen san pèl la. On patnè k konn fè espò nan ESPN.

Ah Swat ki jan l abizel la la? Nan kisa l abizel? Èske w panse si misye pat si ok an reyalite menm kote fanm nan chwazi pou l sou misye a misye gentan dakò pou l bay kòb la si misye pat fè yon bagay èske w panse l tap dakò pou l bay kòb la? Epa misye misye ap dèyè retire skandal lan zo se skandal la l pa vle fèt sou entènèt la wi. Non li pa konsa zo depi w konnen w pa fè yon bagay ou sipoze kanpe dan l a wi pa li? Yeah ou sipoze kanpe dan l a. Ou sipoze kanpe dan l 50 milyon

Lè nèg yo pran timoun sa yo, nèg yo pa fè 1 2 men yo kenbe yo mennaj, yo kenbe yo pou twòp tan zo. Nèg yo, ou deja konnen timoun sa, son kraze l bezwen avèk yon krip krititazn. Se sa map di w la la. Moun nan bezwen yon ti kòb.
Just jere l ti kòb la ou fè kraze a, ou gen 53 zan. Eske w vrèman panse yon timoun 19 an pral mete avè w? Men medam yo pa, medam yo pa konn sa non nèg. Medam yo konn si menm lè yo konn si yo gen nèg la, yo gen granmoun nan ava, yo pa kè non ava.

Anpil nan yo pap rete. M konnen anpil nan yo pap rete. Gen nan yo se granm yo kap denigre yo. An reyalite, ok. Banm di w yon bagay, gen nan yo konn si yo fè granm yo abi, granm yo fè yo abi tou. Ou konnen gen konn ti la plipa tou gen de gen de video ti jèn yo ki nan lari granm yo k lage yo tou. Wè sa m di w la wi.
But sa se mechanste, jalouzi.
Sak fè, sak fè yo fè mechanste? Paske ti jèn nan ki chache l. Bon m di w yon bagay. Mwen menm nan opinyon pa m, ou gen 53 zan. Sa fè menm chanje, e pa jan nèg la gen. Menm jan fanm lan gen 53, nèg la gen 53 zan. Fanm lan, fanm lan gen konti gen 19 an. Kounya la, li pral tchwepi fè granmoun nan mechanste. Si granmoun nan vle, granmoun nan konti ka ka fuck up lavi l. But a, zo, at the end of the day, m feel like si w gen 53 zan mezanmi, at least, at least pou yon fanm ki gen 30 an,

Depi w rive, depi w rive, ou konnen moun nan, ou gen 53 zan, ou gen 60 an, ou jwenn yon ti fanm 22 zan, 23 zan, just konnen se yon tan w ap pase a moun nan, pa just pran moun nan kòmsi pou panse ou pral kenbe l nan vi w e madanm ou, li enposib. Paske gen de vi moun nan bezwen fè, gen de ti vayb li bezwen. Ann pran egzanp.

Nèg la fè m kado sa. De fwa misye chita mache lwe anbyen bi nan nan sendomeng. Bon, bon ok. E, an nan sese de pale de moun sa yo. Kounye a, bon kesyon an. An tanke flannè nou ye, nou tout se flannè, nou tout gon bagay nou toujou fè, e nou tout ton konn fè l. Si nou pa fè l kounye a, men lontan nou te konn fè l. Kijan, lè w ap antre nan DM yon fanm,

Ou byen m gen dwa di konsa. Dènye fwa, dènye fwa m antre nan DM ou, ou dènye fwa m antre nan DM ou fanm men kijan m te antre ladan l e ki te perfect. Ki te tonbe daplon. M antre nan DM fanm nan e m di l konsa, m ap swiv ou, ben avan m antre nan DM ou mwen m swiv ou anpil. m gade kijan w poste, m gade kisa w renmen, e kijan w kijan w foksyone, ki vibe ou, kiyès ki nan antouraj ou, kijan w ye. Epi m veye story w. M pa antre nan DM nan ba foto w, m pa al ekri w dirèk. M veye yon story, ou fè yon vye post story, epi sa w fè a, m di w yon bagay ki gen rapò avè l. Kounya la a, si mwen ban yon vye repons, m tou respect back. But si mwen reponn mwen jan w sipoze, jan m ap panse ke w pral reponn mwen an, m wè se konsa w reponn mwen, m di wè la a, m bon. Tankou edpregzanp, yon bagay ki trè senp. Tankou gen dwa yon fanm ap poste de biznis, bagay sa yo,

M gen m gen mennaj mwen. Men pa postel. Dew postel m kè a pral manjem zo. Non Zo gen fanm la menm lè lap di that's my man lap kriye nan relasyon an chak jou lap pase mizè lè ou vin ekri lè ou vin pale avèl la Zo like ou vin nan right time ou vin nan bon lè an pase gen de lè ou wè fanm nan ap vire lap pase fanm renmen fè dyòlè gen de lè tou li oblije asèpte avèk sa ou pral di a ou nan apre lap vin pral voye kaka sou ou paske

ou antre nèt. E sa pral depan ki kalite de nèg ou ye sa. M pa mèt pale avèk ou fòm si w gen pwoblèm avèk moun. Pase m konnen, mwen m son nèg okap, m pa ka fè kè. Ou wè sa m di w la? Depi m gen, si m konnen w gen pwoblèm, ou gen pwoblèm avèk moun ou, m pral antre nan relasyon sa, nan apre m deja konnen. Ou pral rezoud pwoblèm nan a nèg la. Epi li pral rezoud pwoblèm avèk nèg la, kounye a mwen ou pral fè m kriye kounye a la. Mwen m pral vin pran plas ou a. Ok bon, eske, ok, kesyon an kounye a, kesyon an kounye a la. Si w al, si w al renmen avèk yon fanm, ou al renmen avèk fanm nan, ou konnen l gen relasyon, bòt relasyon an pa t bon. Lè relasyon an pa tap mache, tankou jan Panic sot di an. Relasyon moun nan pap mache, se ti plenyen tout la sent jounen bagay, li pa sou nèg la ankò. Li prèske fè w sanse konnen ke pa gen relasyon. Men, pandan w avè l lan, pandan w avè l lan kounye a, tout bagay vin mache dwat pou li a nèg la.

Menm lè w wè nèg ki nan vil lan la, but depi se ou l damou, depi se ou l renmen, gen de bagay fanm nan pral etabli yo pou ou. Gen de bagay fanm nan pral fè ti aranjman pou ou, menm lè ke l pa ta vle, but the fact li in love with you, the fact li damou. M pa pale yon fanm ki jis pale avè w pou pale avè w non. N ap pale yon moun kòmsi ki deep, like li renmen w, li fall in love, li damou. Gen de bagay ou pa menm bezwen mande l non mesye. Gen de bagay ou pa menm bezwen mande l, ou pa bezwen al nan pale anpil a moun, ou pa bezwen sesi, fanm nan pou kont pa l, l ap fè w wè
ke ou yo, ou mèt alèz, rilaks ou. E fanm ou m ye, madanm ou m ye. La e madanm ou m ye, e ou l ye. Sa son lòt bagay. Men konsi imajine w si m rele w, mesye m, e dènye maten an, kòm ap fè m mal. Depi w di m kòm ap fè m, m gentan panse ou sot fè bagay.

Map pran relasyon m serye zo wap pranm kòm sa bakòp sou. So lè wap fè de moun yo ou pa janm serye. Se jis plezi wap pran. Jis plezi. Men de wèm di konsa map pran non la de wèm di konsa hey fanm sa m renmn e li m vle wap pranm kòm sa bakòp sou moun sa wap pranm kòm sa bèy ti frè. E ou menm swag?
Ou janm fè de moun alafwa ou gen moun ou epi ou gen yon lòt moun?

Ki tip de fanm?
Ya, fanm ou renmen.
Ok, e m renmen fanm kòmsi ki gen, wè, anpil moun fè pòz yo pa gen, yo pa gen yon tip de moun. Nou tout gen yon tip de moun nou renmen. Èske ou bezwen fanm ki pi aje pase w oubyen ki pi yon pase w? Non, banm di w, non, m pral di w ki tip de fanm mwen renmen. Mwen renmen yon fanm ki gen yon tip like tomboy, sa nou rele ki gen yon stil kòmsi ti gason lakay li. But ki feminen an menm tan.

Laj epi pi piti pa Non, m pa nan, m pa nan, m pa kè nan laj. M pa kè de laj, non. M pa kè. Sèl sa m di w, ou gon stil, ou gon ti tomboy lakay ou, ou vrèman nice. Koulè a tou?
E, koulè a pa, koulè a m pap di l nesesè non, but m konnen, m pap bay manti avèk de sa m atire sa, but sa pa vle di ke m pa renmen fanm.

Non, nan fizikman, tan kou nan fizikman m pa vreman kè. But for face, sa li ka di w. Depi fanm nan firstly pretty, pase bon bagay pou konprann. Ou konnen fanm nan konti e bèl san mekop. Ou pretty, m konnen fanm nan bèl. Nenpòt, mèt pwodòk sou ou. Mekop la se jis yon extra. Ki bèl sèlman nan mekop ou.

Zo gade m non zo. Fashion nan fò fò gen. Gade m gen fashion nan pa ansanm avèl. Non zo fò moun nan renmen abiye zo. M pa di fanm nan pou l al achte designer pou al sezi men
fò abiye. De fwa banm yon abiman ki lè m wè w m di shit. Ou wè sa m di w la abiye fò bèl. Sa m renmen.

Mun ki pi gran pase m. Arete m renmen fanm ki aje men fom renmen yon fanm konti m plis fasil tande sa map diw la wi m pi fasil konsi m plis renmen fanm konti konsi ki repare kò yo m ah arete m renmen wè fanm konti ou renmen BBL yo wi ya BBL sa ki fat oubyen sa ki konti gen gwo mouda bèl tete byen kanpe
wè fanm sa ou

li te di yon bagay kòmsi de mekòp. Nèg ayisyen?
Li tap di, non li pat di de nèg ayisyen non, manzè te di yon bagay kòmsi depi ou wè nèg la pa renmen yon fanm avèk mekòp, se yon nèg ki pè depanse. Epi yon bagay konsa manzè te di? Yeah, yeah, yon bagay konsa.
Yon bagay konsa m kwè manzè te di. M pa konn sa, m pa tèlman.

Pou yon moun ki toujou nan social media. Manzè pa premye fwa lap voye vant li. Manzè se yon fanm ki voye vant li anpil. Ou wè fanm sa se fanm ton diego si se e nèg e nèg m te ka di moun a kòb lap men moun a kòb li. Non, sa manzè di la pa gen kesyon pou l wè avèk ankenn moun a kòb. Pou di yon nèg kap complaining de yon fanm kap pede mete mekòp se paske l pa gen lajan pou l pou l pou l e e e e jere w.

Men pandan m nan Facebook la, paske ou konnen lè w gen kontak moun nan, li tou moute sou Facebook ou. Epi lè mwen klike nan pwofil moun nan zo, kòman te gen yon mak bò machwè la m pa janm konnen non. Li bouche la men kòb. Li bouche la men kòb.
Bat banm zon bagay pou m wè si mikro still on zo, mikro on. Banm zon bagay. Si on si on fanm map pale avè w. Chak lè m wè w, chak lè m wè l ou nan videyo, se makeup ou gen, on lè map kanpe nan figi w map di w take that shit off. Retire l nan figi w. Menm otomatikman map pale avè w, map mande w ti foto konsa menm. M renmen fanm natirèl zo.
Zo, lè fanm, yo m pa konprann sak fè fanm toujou panse sa, fanm panse ke nou menm gason nou renmen lè figi yo plen makeup.

Ou gon mekòp nan figou pandan nou la Nou pral dòmi ou nan douch la wa m sòti lè w sòti mekòp nan figou nou pral dòmi Sal tout zòrye anndan yon otèl Bagay sal tout zòrye anndan yon kay Yo Yo sa rive m jazo Mwen menm fanm mwen menm gen fanm m konn al avè nan otèl zo Yo konn chaje m.

Lè w ap met bak chat la, de boul ap frape bò la ou zo. Oh my God, w ap gade anba a zo men. Tonnè boulem men se ou, m tap travay nan biko a. Ou sonje lè m tap travay nan biko a, ane, plizyè ane pase. M tap travay nan biko a. M te kon yon, te kon yon fanm ki te renmen m lè m tap travay nan ti bouf la. Bay zo. Lè manzè ap sot nan blo matine, l ap desann zo. Manzè gen yon jan, yon jan pou l dèyè sòs mwen. Ou konnen, m se mèt pati, m bay, m ap jere afè m. Manzè konn desann, afro bounda, silikòn nan nan bounda. Epòk sa potko gen bagay fat, transfè, epi bagay.
Zo, manzè gen yon jan l fè debò mounda w. Bagay la bèl papa. Mare nou kot sa pike m ap jwe la non papa. Non, but, but, mesye, lè moun, lè yo retire fat la nan vant fanm nan.

Èske w panse fanm sa gen menm sansasyon an li te gen anvan? Ou prefere kòd tete a pandje pou lòp souse tete madanm ou l ka dous? Ou prefere l fè l pou l bèl? Fè l pou l bèl la monchè. Zo, si m ap manyen fanm m ap manyen tete w, je w pa p vire l anvè. Ou pap gadem nan je pou ap plenyen m pa renmenl non. Ah nan non. Pase unless ou pral fanm nan pral plenyen ma fek pasel pap santi anyen li pral plenyen ma fek. Valè kote fanm nan gen pou manyen poul vire jel. E fok fanm ki met tete a. Li oblije nan tete a. Non a wè ti gen nan tete ou vin. Wè ok menm jan m di ok mwen menm

Ou renmen fanm panyòl pou plezi or ou renmen yo kòmsi ou ka fèl fè madanm nan kay. Ok.
Poum byen diw pi bon feeling ok fanm. Reponn kesyon m nan byen papa. Ou bezwen fanm panyòl la pou plezi or ou renmenl pou anndan kay, pou fè madanm ou, fè pitit tout bagay. Ahh monchè. Bon se pran son.
Pran son.
Pran son. Men video sa li ap poste video sa. Pa tag nou pa tag moun nan. Nou just poste li.
Pa gen chè non. Non tout nèg ki ladan ap ladan. Tout nèg ki la. Tout sa kap di. Tout sa kap la tiktok tout ba. Nan lè. Ban mwen jou ap ban mwen nan. But ok. Mwen ok.
Mwen plis renmen an. Mwen plis renmen ayisyen kounye a.

Pa gen dous pase fanm ayisyèn non mesye. Se sak pale a.
Yeah paske. Yeah se san kreyol.
Se lè a se san kreyol mesye. Fò n bay verite wi. Bon fòm pa janm dous.
Fòm pa janm m pap janm renmen m pa renmen nan lavi m menm. M pa renmen yo menm. E blak ameriken.
Nan ah sa son lòt sijè. But mesye ann tounen sou fanm ayisyèn. Ah pase nou konnen nou gen yon lè. Mwen fòm ayisyèn yo mesye gon volim dous espesyalman lè fanm nan.

Wap wè rapid. Pale Wè, Depi Joseph la se fò depi moun mwen te sou ou, li gwe konsa. Y ap Li pa pran poz, li pa pran poz. Mezè. Wè fò, fanm ayisyèn nan, e kont se kont se li se back chat. Depi bon back chat, li But, voye. but m pral di yon bagay. Men Fanm se pa yon ayisyèn laf. toujou ap di back chat, back chat. Lè yo jwenn yon nèg ki vrèman konn

M ta yon moun ki te di konsa, yo, oh I wanna try this, I wanna do this, can we do it and shit. Ah, m di ah. M toujou ap poze tèt mwen kesyon, èske si m fouye bra m nan mouda yon fanm, m pa masisi? Non. Ou pa masisi.

Gran chien a zo.
Li pran krab la.
Li renmen krab.
Wi. Bat banm zo bagay. Yo anpil fanm renmen krab. Pou la pet.
Yo menm wè menm medam ki sot nan badminton kounya yo tout gat nan mouda wi zo. Non bat banm zo bagay.
Banm zo bagay. Tout gat nan mouda wi zo. Se pa tout fanm, se pa tout fanm ki tolere yon nèg fè wout bounda l. Wi alèz.
E pa tout fanm.
Gen fanm menm blag. Bon gen fanm menm zonl pap kite w fè pou li non.

Jan an ba ladan. M la avèk la men. Depi wap fè ti bèf wap pèdi tout fanm ou gen. Donk mwen menm.
Mezè. An mwen sa e pou nou fini. Pa gen yon fanm sou la tè ki konn sak rele sèks pou l pa renmen ti bèf. Ya gen fanm ki renmen ti bèf.

35 minit, 30 minit, 40 minit, 2 zèdtan, 3 zèdtan, ki pi long ou fè?
Pi long. San, n ap pale, talè wi, n ap pale, pi long, tankou lè di ou avèk yon fanm ou nan yon chanm, bagay sa yo, ou kòmanse kraze, tande, tande. San, san ti poud, san ti grenn, san anyen, chwe. Tande, ou kòmanse kraze a, lè, m ap ban ou lè, ou kòmanse kraze a 11 zèdiswa, ki lè ou panse w ap kanpe? M de, o.

Ou pou kètè poko janm moute sou fanm nan ou krazel Pi rapid ou voye apresa w antre nan douch la w di ki kaka w fè la. Non! Sa tout nèg fè l! Men mwen menm depi m renmen fanm nan pase m son nèg ki santimantal mesye tande tande tande m son nèg ki santimantal m pa fè one night stand m poko janm kwaze yon fanm on fwa menm kote m kwaze avè w la m konyen sa poko janm fèt pou mwen.

Nap pote plis video, nap fè plis pale, epi ey gade m te di nou sa deja lè nou rive 10000 moun nap fè kado 200 dola chak moun nap fè 2 moun kado 200 dola ok abòne a chanèl la nap fè konbyen nap fè chak moun non nap bay 2 moun 200 dola 200 dola wap bay 200 dola avèk moun konti.